Piske nou gen rapò avèk rityèl yòd la, paske tout jeni sa yo, depi nan debi emisyon l gen rapò avèk rityèl yòd, pa bliye ke m te di w gen 5 rityèl, gen rityèl de yòd, gen rityèl de he, gen rityèl, gen rityèl de vav, VAV, VAV, gen dezyèm rityèl de he, e gen senkyèm rityèl la, se rityèl de kitesans. Sa vle di gen 5 rityèl.

Pa bliye ke mwen toujou di nou a chak fwa ke a chak fwa ke nou gen entansyon petèt pou nou itilize ou pou pratike li obligatwa pou nou antre nan lye sen an ki se lye sakre a kote ke pèsonn pa kapab deranje w kote ou jis ou kapab kapab e fè sa w dwe fè a ou kapab konekte avèk lèzespri avèk lèzespri

Epi pou sela ou adrese w avèk le jeni di jou. Tankou e pou mèkredi jan nou te pale la, pou mèkredi kap kap 24 me, jeni di jou la lap Aniyèl ki fè pati de 63 zièm jeni e di sèk kabalistik. Enben pou sela ou leve le maten anvan solèy la epi pasyèlman ou relye avèk dè mond sinatirèl e Ou kòmanse pa priye Jeni ki gen rapò a jou a, li pèmèt ke 1 ou rezoud yon pakèt montay de travay, li pèmèt ou tou rezoud difikilte ki te kapab anfas ou pandan jounen an, e li pèmèt ou gen de lespri pozitif. Pa bliye ke m di ke se resevwa resevwa, puiske Rityèl de Lòd la, li gen rapò avèk sèk kabalistik la, le flèch la, li soryante l vè lès, vè lès se resevwa de.

Ou kapab fè menm travay sa pwiske le swa e lè lè entansite espirityèl yo rèy e yo kapab brize sak li pezantè la e ou kapab priye lanj lanj di jou o lanj ki gendwa ap vini pou demen an paske toutalè nou pral pale de 63 zyèm jeni ki se annuel se ANAUEL li UEL li fè pati de 60. twazyèm jeni e karakteristik li, li se e se resepsyon de linite, de linite, de linite. Sèt, nou pral eseye antre nan jeni an. Ki, pa bliye ke jeni sa tou li gen rapò avèk Rituel Yod. E nan emisyon talè a la, mwen pale nou kisa Rituel Yod la. Nou pale w de machin a priye a, nou pale w de, de, de, de, de, de priyè a, priyè, priyè, non, nou pral pale w de priyè a, men nou pale w deja de machin a priye a. ki se le sèk kabalistik. Nou pale de rityèl la. E pa bliye ke a chak fwa ou fin fè rityèl la, toujou gon kwoch nan men w, ou pa oblije etèn balèn nan. Pa bliye ke te gen yon balèn ki te limen a lenteryè di sèk, ou oblije etèn li avèk yon kwoch e vapè kwoch la l ap etèn li. Ok, san pli tade, nou pral antre nan priyè la. Priyè la. E m te di nou ke rityèl la ankò. Rityèl la ankò e se ou lave men w. Ou. gen yon wòb, blouz, jan w ka rele l, blanch sou ou, ou gen yon foulard bleu nan kou w, e lè w fini ou limen yon balèn, ou di fèmen zye w, ou di ke la limyè swa. Pa la swit, ou lonje men w vè balèn nan kòm si ke w ap eseye pran enèji ke balèn nan ap degaje, limyè la. E aprè sa, ou eseye lonje de men w, jan m montre nou la, di kote de sèk kabalistik la. e answit ou jis sou goche ou met tèt ou di kote goch, sou dwati ou met tèt ou di kote dwa e ou kòmanse pa resite priyè la. Se priyè, 7 priyè ki gen rapò avèk Mardi kap 24 Me, Mercredi kap 24 Me e ki se Réception de l'unité. Jeni an se Anuel, se ANAUEL, li gen rapò.

Sou lòt bagay ki rapò a mistik konsènan akanj sa, konsènan prensipote sa, se Aniyèl. Ki rapò, ki sa li menm? Li, lè w envoke l, li ba w sa k rele pwoteksyon kont petèt aksidan, kont yon moun ki chwazi fè yon bagay ki mal, e li pote solisyon a tout pwoblèm finansye, e li ede w a devlope yon lojik. e gen yon bon lisidite. Sa se aniyèl, se tout sa l pote 1. Li lè w envoke l, li pwoteje w kont aksidan, kont kèlken ki vle fè w mal, kont yon moun. Li pwoteje w, li ede w kont lè pwoblèm finansye e li ede w a devlope de la lojik, de la lojik e ankò de lisidite. Jan kameral moun mwen ap gade la misye gèt misye di anj sa pote bon bagay se sa kè yo Nelson anj lan li pote bon bagay e pa bliye ke janm te di nou tou talè a zanmi fidèl ki toujou avèk nou la ki pa fidèl farizyen mwen konnen nou jou la certes nou nan radio tele koze vodou. E nan yon lòt chanèl ki fè pati de la fami Radyo Tele Koze Vodou, nou vin la pou nou pote bon konesans ba ou. Konesans pozitif. Tout anj nap pale yo se sou des anj pozitif, sè ke pa rapò de misyon Aziel la, li te la pou l transmèt ouvraj sa. E wap pas gade nan emisyon preseden wap wè tout sa ke ou kapab fè pou adrese, entèpele zanj sa yo, espri sa yo, jeni sa yo. E youn nan bagay ke m te di nou deja,

de sèk kabalistik e rityèl li se yòd rityèl li se yòd e priyè a nou sot resite priyè a pou ou sè ke nou mwen menm sèvitè nou sèvitè w nou toujou la si w bezwen kèt konsèy e si w bezwen kèt repons ou ka toujou ekri nou e sou chanèl la w ap eseye n ap ka ba w esplike w rityèl la pi byen si w pa fin konprann li n ap ka ba w priyè a e sèt mwen panse ke w ap twouve de bonnes choses, de choses positives, menm jan kameraman mwen la Ronerson kontan paske li santi ke nap fè yon bon travay e se sa notre force à la radio Télé Koze Vodou, nou la pou nou fòme w, enfòme w e pote bon jan enfòmasyon pou ou.